Frèm sèm bèl bonjou bèl bonswa pou nou tout alò se verite enfo news ki antre lakay ou jodia la nou pral pataje avèk ou. Revolisyon an lanse anndan peyi Dayiti pou n chavire sistèm nan kote ke se tout kouch yo nan lavi nasyonal lan ki deja mobilize patou e ayè pou ke nou chavire sistèm nan pou n ranpòte laviktwa voye konsèy prezidansyèl lan ale e enstale kòmandan Guy Philippe nan palè nasyonal kòm prezidan peyi Dayiti. Rete tann gen plis detay ki pral vini sou koze sa, antretan nèg viv ansanm yo ebyen simen kout bal la ozalantou de channmas lan, genyen plizyè endividi nan popilasyon sivil lan ki sòti blese, sa lakoz yon panik total, nou pral pataje detay sa yo ansanm avèk ou. Pou kouwèlyela tou sitiyasyon an vrèman konplike nan nòdès peyi a, Pou pastè Moïse pliske pastè Moïse ebyen ap fè yon grèv de fen nan prizon an li pa vle manje paske daprè li menm li inosan de koze sa ebyen la jistis ap ak la polis aretel lan nou pral pataje detay sa yo ansanm avèk ou e gwo nouvèl nou vin ba ou anndan videyo sa tou ebyen Se Konsèy Sekirite Nasyonzini an, jan nou te anonse w lan, ki tap diskite sou dosye sekirite pou Ayiti e vrèman vre, Konsèy Sekirite Nasyonzini an vote pou yo ranplase fòs Kenyan ki an Ayiti an pa yon lòt pi gwo fòs Òganizasyon dè Nasyonzini rete tann Nou pral pataje detay sa yo ansanm avèk ou e lòt fòs sa kap genyen pou antre an Ayiti an li genyen misyon pou touye tout gang yo anndan peyi Dayiti. Nou pral edew swiv rès son lari a pou kapab konnen sa kap pase la an Ayiti genyen plizyè militan ki reyaji rete tann planèt la pral ba ou detay. Avan menm nou kontinye li enpòtan jan nou toujou fè sa pou nou salye chak grenn moun ki branche aktyèlman kap swiv Planet Enfòmasyon nap diw byenvini ou lakay ou. Li enpòtan pouw kite yon like sou videyo an li enpòtan pouw ede nou pataje videyo an bay kèk zanmi, moun ki renmen tande bon jan nouvèl yo voye planet lan ba yo di yo yo mèt fè chèn sa konfyans abòne avèk planet enfòmasyon konsa nou bay tèt nou objektif poun kenbew enfòme sou bon jan nouvèl nou konnen ou prese anpil se enfòmasyon nou vin ba ou kiten rantre byen vit nan detay yo. Ebyen la sosyete kòman enfòmasyon yo ye la, kòman dosye yo ye la pou nan entènasyonal lan e apre sa nou pral ba ou detay yo tou pou anndan peyi Dayiti jan nou renmen di l gen detay ou dwe konnen daprè sa jounal ameriken Miami Herald pataje daprè sa tou ebyen Listin Diallo jounal dominiken an pataje ebyen konsèy sekirite Nasyon Zini an finalman dakò e vote vrèman pou ke ebyen yo ranplase fòs ki an Ayiti an pa yon lòt pi gwo fòs k ap sòti ebyen anndan Nasyonzini. Konsèy Sekirite Nasyonzini an adopte nan dat madi 30 septanm lan yon rezolisyon ki transfòme fòs miltinasyonal ki an Ayiti an ebyen an yon lòt pi gwo fòs kap vin konbat gang yo anndan peyi Dayiti. Ebyen la sosyete, daprè sa Miami Herald rapòte, fòs sa li menm kap rantre an Ayiti an li genyen pou objektif pou kraze bouda tout gang yo anndan peyi Dayiti. Dayè yo gentan gen misyon sa pou ke yo pa pran lòd nan men okenn Ayisyen, pou yo pa pran lòd nan men okenn otorite an Ayiti, e apre sa tou yo genyen misyon pou yo kapab fè arestasyon jan yo vle, kit ou se bandi ak sapat, kit ou se nèg ak kravat. Fòs loni sa pral rantre an Ayiti avèk anviwon 5500 sòlda ladan l k ap konpoze fòs sa, e fòs sa p ap sou lòd Leta Ayisyen, se Òganizasyon dè Nasyonzini sèlman k ap la, ebyen,

kont genyen 3 abstansyon. Sa vle di gen 3 peyi ki pa ni dakò, ni pa dakò. Genyen 0, ebyen, ki pa kont. Sa vle di 12 vote an favè fòs lan, 0 vote kont, e konsa genyen 3 abstansyon, e finalman vrèman, Fòs la ap rantre anndan peyi Dayiti. Daprè anbasad Etazini ann Ayiti nan Pòtoprens, yo fè konnen yo byen akeyi adopsyon rezolisyon Konsèy Sekirite Nasyonzini an ki prevwa transfòmasyon Misyon Sipò Sekirite Miltinasyonal lan an yon fòs de sipresyon dè gang, se konsa fòs lan pral rele, Fòs de sipresyon de gang ansanm ak kreyasyon yon biwo sipò Nasyonzini an Ayiti. Nan yon deklarasyon yo pataje, anbasad la soulinye Etazini pral travay ak gwoup patenè yo pou garanti deplwaman fòs sipresyon de gang lan epi n ap tann ak enpòtans pou Nasyonzini mete sou pye biwo sipò an rapidman pou misyon an ka genyen zouti nesesè pou mennen batay kont gang yo. Anbasad la rekonèt travay la poko fini, men li konsidere desizyon an kòm yon etap pozitif pou retabli minimòm sekirite nan peyi Dayiti. E toujou daprè deklarasyon an, mesaj Konsèy Sekirite Nasyonzini an klè, epòk enpinite pou moun k ap chèche destabilize Ayiti yo fini anndan peyi dayiti ou menm ki pa konn koze sa ditou ebyen se etazini ansanm avèk panama ki te prepare pwojè rezolisyon sa e pou kounya li vote anndan konsèy sekirite nasyon zini an donk li pase de yon pwojè rezolisyon ak yon rezolisyon etan done fòs miltinasyonal ki an ayiti an ebyen misyon an ap pran fen pou mwa doktòbre sa la. Ebyen se fòs de sipresyon de gang sa kap rantre an Ayiti pou vin touye tout bandi viv ansanm yo tout vye bigay, tout vye ravèt, tout vye rat, vye anasi, vye zandolit ki rele viv ansanm yo anndan peyi Dayiti. Men kounya la nou kapab toujou pran yon ti rekil poun poze kesyon sa. Si te genyen yon fòs miltinasyonal. Pou jan Etazini, Ekwatè, Meksik, se yo menm ki te devan pou koze fòs miltinasyonal sa, pou jan yo t ap fè elòj pou fòs sa, pou fòs sa pase yon lane nan peyi a, menm plis pase yon lane menm, e pou okenn bandi viv ansanm pa tonbe, okenn gwo bandi pa tonbe, e yo te pwomèt Ayiti 2500 sòlda, 2500 polisye melanj ak sòlda, se anviwon. mil ki rantre nan peyi a, eske kounye a la, 5 mil 500 sa yo di ke yo pral voye an, eske n ap jwenn menm 2 mil menm la sosyete? E si n sonje, lè se te 2 mil 500 pa t gen lajan, eske kounye a tout peyi nasyon zini yo pral dakò pou bay lajan pou 5 mil 500 sa? Eske se p ap toujou menm maji gridi yo menm gabji yo pou kenbe nou an reta pou yon de twa zan menm yon senk dizan ankò? Eske tou si nou te vle, si moun k ap dirije Ayiti yo te vle, eske n pa ta kapab rezoud sa k gen la anòtremanyè? Eske se blan, eske se militè etranje k ap asepte vin konbat gang sou yon tèren ke yo pa menm konnen? Epi nan ki peyi tou fòs entènasyonal, fòs Nasyonzini te bay rezilta? Men te gen fòs Nasyonzini nan plizyè peyi an Afrik, se mete yo mete yo deyò, yo pa bay rezilta. Dayè sòlda a kite fanmi l, li kite madanm li, pitit li, manman l, papa l nan peyi l. M pa panse la pral goumen nan yon peyi sitou se blanch kap vini an nou menm nou se yon peyi nwa m pa kwè yo pral kòmsi touye tèt yo la pou nou non antouka e kòm se etazini toujou yo menm bon zanmi ayiti se yo menm ebyen ki deside ki di ke e kenyan yo echwe nan peyi a se yon fòs de sipresyon de gang sèl sa m wè ki atirem nan koze sa se ke fòs kap vini an yo pap pran lòd nan men okenn ayisyen yap gen dwa pou yo arete nenpòt moun se loni sèlman kap kapab ba yo lòd e misyon yo se pou touye tout ravèt viv ansanm yo espas kòmantè yo disponib ann pale kisa n panse de koze sa men. Si nou reyisi avèk koze revolisyon an nou chavire sistèm nan avan fòs sa rantre m garantiw si Guy Philippe gentan pran pouvwa fòs sa pap gentan rantre antouka si Guy Philippe la tou l pa kanpe sou blofè sil pa kanpe sou foulay paske jan sitiyasyon an vin ye la atè a tèlman pyeje nou oblije pale konsa viv ansanm nan Divize, chak nèg yo gen pozisyon yo, sa vin fè ke li vin pi difisil pou Guy Philippe ta rantre Pòwoprens. Nan kan politik la ankò, chaje nèg ki pa vle wè Guy Philippe, yo estime Guy Philippe twò di, si Guy Philippe vin pran pouvwa a, yo pap ka vòlè. Bon nèg ki nan pouvwa menm pa ta vle pèdi bè yo. pa ta vle pèdi manmèl lan pou yon sèten de Guy Philippe bon antouka nap swiv vrèman la sosyete men jan mwen anonse nou an daprè moun revolisyon yo ebyen jou a rive vrèman poun libere peyi dayiti kote ke yo anonse se yon ayisyen yon manchèt kote ke ebyen eh nou pral foule beton an, nap bezwen gazolin, nap bezwen ebyen eh brikè, nap bezwen alimèt, nap bezwen kiyè, fouchèt, kiyè bwa, menm paswa ou jwenn ou ka fè paswa a tounen yon zouti, paske gen de kote ou rive ou ka defann ou ansanm avèk li. Nap bezwen manchèt koulin, nap bezwen bon materyèl, bon manch tou, paske se nan batay ke n prale, daprè moun revolisyon yo, ebyen si yo tire sou yo, Fòk yo gen mwayen nan men yo pou ke yo remèt kou an, pou yo pare kou an e pou remèt kou an. Sa vle di, pou sa m tande k ap boujonnen la, ebyen, revolisyon an sanble pa p pasifik ankò. Donk, se konsa presyon an ye lalasosyete, toujou branche Planèt Enfòmasyon depi genyen òpdet, n ap pote pou ou anndan videyo sa a. Moun revolisyon yo pa deside bay vag, yo kwè ke, menm lè se pa ta ak Guy Philippe, Donk revolisyon an ap fèt kanmenm pou n libere peyi Dayiti. Toujou sou aktyalite yo lasosyete lòt nouvèl lòt enfòmasyon toujou ou dwe konnen ebyen nan dosye pastè Moïse lan nan Wanament nan Fòlibète tou sitiyasyon an konplike pou pastè Moïse pliske pastè an nan prizon nan Fòlibète malgre genyen Ebyen fanmi viktim nan, fanmi Mèt Albert ki temwanye ki fè konnen ke Pastè Moïse pa nan konplo an, lajistis kontinye kenbe Pastè Moïse nan prizon. Pastè an ki konnen daprè sa l di ki inosan e l pa vle pou nèg yo ta anpwazone l nan prizon an, pastè a pa vle manje. Genyen bòpè pastè an, ebyen ki t ap reyaji nan mikwo laprès talè a la, bòpè an ap kriye pou nan eta ke li wè Pastè Moïse. Sa ki vle di si w konn lapriyè, Priye la pou pastè an konsa pou zanj yo ta vin mete pastè an deyò sitiyasyon an vrèman konplike la sosyete e jan map swiv tansyon sa ye an genlè vrèman se pa sèlman pou koze mèt Albè an ebyen yo kenbe pastè an nan prizon gen yon koze jalouzi e gen yon koze gwo kòb kap distribiye atè an pou kontinye fèmen pastè Moïse nan prizon konsa poul ta vin gen repinyans de peyi a Touswit apre l ta fin lage, si l pa mouri nan prizon an, ebyen pou l fè malèt li pou l kite Ayiti pou bay zòn nan blanch. Pastè a pa vle manje, se konsa eta sante l kòmanse degrade. Toujou sou aktyalite yo, lòt enfòmasyon, lòt detay, lòt nouvèl ou dwe konnen toujou lasosyete, ebyen gen nèg Viv Ansanm yo ki ouvri kout bal ozalantou de baz Idmo an. Sou Channmas lan genyen plizyè blese pami popilasyon sivil lan nan zòn Ri Kapwa genyen panik total pami viktim sa yo genyen yon machann ji genyen 3 lòt ankò ki sòti blese anba kout bal ebyen tou swit aprè yo kouri lopital ansanm avèk yo sa ki lakoz sòt genyen gwo kouri la sou Channmas lan. Yon lòt sitiyasyon ki lakoz gwo panik nan rejyon metwopolitèn nan nan moman kote ke genyen prezans polisyè ki ogmante ebyen anba lavil lan kote ke ebyen e gen gwo netwayaj kap fèt anba lavil lan sa pa anpeche ti bigay ti ravèt yo rele viv ansanm yo kontinye fè dezòd Ebyen anba lavil lan etan done ebyen kay lan la nou pa mete pòt ladann nou konnen e moustikè bon pou moustik nou pa itilize moustikè ebyen se nòmal marengwen ap bwè san nou marengwen ap pike nou marengwen ap devore nou men otomatikman nou mete pòt nan kay la sa vle di ebyen ranfòse fontyè nou pou zam pou bal pa rantre ankò nan peyi a. Otomatikman nou mete moustikè, nou benyen anlè an avèk dwòn de siveyans, dwòn kamikaz, poukwa pa elikoptè. Nou an 2025, w ap jwenn yon ti elikoptè nan 15 mil, 15 milyon presizeman, 20 milyon, 30 milyon. Eske se kòb Leta ayisyen pa genyen pou achte yon elikoptè 30 milyon dola? Nou pral di m Etazini pa dakò Ayiti gen elikoptè. Men finalman pou ki sa k fè nou gen relasyon avèk Etazini menm? Sa vle di an Repiblik Dominikèn, Leta Dominiken gen plis pase 10 elikoptè? Si n sonje sou Biden, Biden te fè Sendomeng kado elikoptè nan menm moman l pouse Ayiti 3 school bus. Anbasad Amerikèn ekri, o wi, e. Sa manman genyen se lil bay pitit lè etazini pa bay gwo l bay piti kanmenm yo bay sendomeng yon elikoptè yo bay ayiti 3 school bus e lè nap resevwa school bus yo yo fè nou fè foto fè nou griyen dan nou sanble makak sanble simagri aprè sa nap repete etazini se bon zanmi nou mwen menm map dil map redil ankò jero politikman kote nou plase yan kòmsi nap Toujou gen relasyon ak etazini men jan relasyon ap fèt la l pa bon. Kòmsi modèl relasyon ki genyen an se yon relasyon mèt a esklav yo fè nou sa yo vle pran desizyon yo vle men wap wè sendomeng yo kòmanse chanje done yo sa vle di lè map di ki modèl relasyon m genyen ak etazini an epa etazini m diskrimine pou modèl relasyon an se nou menm se tèt nou pou n kesyone. Diplomat ameriken an.